Lòm pafè, Volcy sa kap fèt? Pafè, Kilti nou atè, fò pou mete n kanpe. Nou pa pran kou, nou pa pran kou wi. Nèg mawon nan kay lan, Makandal sa kap fèt? Veye kalankou, veye kalankou pou nou pa tjou, pou nou pa tjou. Jodi a m pral fon ti pale de istwa 2004 lan. M ret, map retounen sou istwa 2004 lan se paske m wè anpil moun ap fè vakam sou rezo an sèke yap pale de yap di dè bagay ke yo pa konnen mwen m pral ese m pral ba nou tout istwa 2004 la la m pral lage l nan pla men nou la kounya la. Tapote! Ede sa kap fèt! Ede map rele w talè tande map rele w map rele w dakò map pran mesaj ou an pou m rele w talè. Tankou di se ak pye nou pou n rebrase. Pou n pa pran kou. Pou n pa pran kou. Dèyè karanbouk. Dèyè karanbouk. Pou nou pa toujou.
Lè kanaval sa a te fèt te gen peyi, te gen Ayiti. Kanaval sa a te fèt an 2000. Boukman Eksperyans, se te youn nan sipè kanaval ki te genyen. Mezanmi, Ss kanaval 2000 veye karen klou ah epa ti jwèt piti liye non. Veye karen klou Jonas sa kap fèt Mwen m pa gen pwoblèm a pyès moun sou rezo mèt rayi sak vle goumen goumen men tou senpleman m konnen Jacky son nèg ki paka achte m di sa tout tan nou gen kay gras a Dye nou gen machin menm jan avè yo e Nou gon pakèt bagay osi. Nou pa milyonè non e nou fè sou rezo an tou. Sa yo pa ka fè. Men yo mèt pale la rete la m pral ba w istwa Guy Philippe lan de zewo zewo jiska dènye nimewo ki genyen an.

96 mil moun nan lane Tapote silvouplè Katre ven dizwit moun San twa moun Men sa anpil ladan yo pè la y wap wè yo kap pale jaki mal pale Guy Philippe mal pale tout moun al al gad konbyen moun yo gen nan live yo men jaki fèk kòmanse l gen 109 moun m pap di anyen non m poko pral pale an avan An avan, tapote red red! M konnen m se inik nèg, m se inik nèg, sèl pa janm vante tèt li di sa li k toujou bay verite la a sou rezo an. Menm lè Guy Philippe se patnè m, m pap defann Guy Philippe mwen menm.

Ou son nèg m renmen misye anpil paske misye misye plis sanble misye sanble yon nèg ki ka fè ki ka ki ka aprann popilasyon ayisyèn nan yon bagay de de kòman m te kapab di sa Jonas son nèg san pwoblèm e bon anpil moun ki pa konnen ryen de Guy Philippe jodi an la m pral di yon bagay jodi an la m pral di nou yon bagay. Guy Philippe gen yon long istwa an Ayiti. E, pa bliye tou, gen de bagay ke nèg yo pa janm di w. Mwen m pran tan m la, jodi an la m ap pale nou de Guy Philippe lan nèt an jeneral. De 2004 lan won. De 2004 lan won m ap pale nou an jeneral. Pa bliye, gen yon bagay ke m te toujou di nou. Guy Philippe se te youn nan nèg ki te renmen Jean Bertrand Aristide a mò. Petèt ka gen anpil moun ki pa konn sa. Men si yo pat konn sa map eseye di yo sa jodi an. Guy Philippe pat gen nèg ki te renmen Jean Bertrand Aristide ke Guy Philippe. 1. Gen anpil moun ki pa konn istwa sa yo. Pandan Guy Philippe antre an Repiblik Dominikèn, Guy Philippe ta prale e li tap fè yon vwayaj, m kwè ke Guy Philippe tap antre an Ekwatè, yo te arete Guy Philippe an Ekwatè. Lè pou Guy Philippe, kounye a yo kenbe Guy Philippe epi yo rele Mesye Jean Bertrand Aristide kòm si nèg sa yo k tap chache Guy Philippe pou yo te asasine l. Ebyen lè la Repiblik Dominikèn mande dokiman an Ayiti yo pa yo pa repwoche Guy Philippe de anyen kont li an Ayiti. Map di nou byen pou moun kap pale Guy Philippe pou moun kap pale de Guy Philippe mal yo Guy Philippe fè sa pa gon moun nan live lan la k ko fèl Guy Philippe fè yon bagay poko gon nèg nan peyi Ayiti k fèl 1 nimewo 1 an 1990 Guy Philippe lal nan yon fòs espesyal Ozetazini. Li tale antrene nan Ekwatè nan kòmansman ane 90. Pa bliye ke nou pral gon Jean Bertrand Aristide 91, pral gon koudeta 91, pral gon Jeneral Cedras ki rete nan peyi an. Ebyen batay Guy Philippe pral kòmanse apre antredman Guy Philippe. Eeeee! Guy Philippe se te yon nèg yo te admire. Se te yon nèg atravè istwa Chili. Gon yon mesye ki rele Augusto Pinochet nan Chili. Se te misye ki te aranje pwoblèm ekonomik an Chili, e te misye ki te pwospere refòm ekonomik atravè mache Chili an, ebyen misye te fè lwanj pou Guy Philippe. Nan epòk antredman Guy Philippe, nan epòk militè Guy Philippe lan, misye fè lwanj pou Guy Philippe. Misye bay Guy Philippe kouwòn. Ann avan! Gouvèneman ayisyen lan Li ta pral akize Guy Philippe kòm Guy Philippe se youn nan moun ki òganize yon atak mòtèl sou Akademi Dayiti. Sa se premyè atak yo pral kòmanse jije Guy Philippe kont li. Premyè atak. Yo pral jije Guy Philippe de yon koudeta ki fèt egzateman.

Ey tapote silvouplè eksize nou wi tapote tapote kèt mesye pito m refè yon lòt bagay wi tapote silvouplè eksize nou tapote pase m nik rete m wè live lan kole pou kòl e nou konnen depi live mwen ap kole gon rezon ki koz e wi te m oblije w rekòmanse pou nou ankò e Guy Philippe Gen yon fòs espesyal Ozetazini yo te antrene Guy Philippe nan ane 1990. Ebyen, te gen Augusto Pinochet nan Chili, li te admire misye, li t ap fè lwanj pou detèminasyon li, pou jan li wè Guy Philippe te fonksyone nan militè yo. Chak grenn moun 10 pataj. Apre, ebyen, pandan Guy Philippe fini pa rapò avèk antredman, nèg yo bal kouròn, yo renmen Guy Philippe, yo renmen fason kòmandan an, yo renmen kòman ke misye reyaji, ebyen Guy Philippe pral antre an Ayiti, yo pral bay Guy Philippe komisè polis nan Dèlma 33. Ebyen vwala! Gouvèneman ayisyan lan ki se te gouvèneman lavalas lan ki te dirije pak Jean Bertrand Aristide, li ta pral akize Guy Philippe kòm moun ki òganize yon atak mòtèl sou akademi lapolis an jiyè 2001. Ebyen, se te yon konplete, yon tantativ de koudeta ki ta pral debouche sou desanm 2001. Ebyen, ekip Jean Bertrand Aristide lan te di se Guy Philippe ki dèyè tout bagay sa yo. E, apre akizasyon an pou kesyon de koudeta, ebyen, Nèg yo pral fè konnen ke se Guy Philippe ki tap fè koudeta kontre Jean Bertrand Aristide, an aprè, yo pral vin wè ekzateman ke Guy Philippe te gentan kite peyi Ayiti depi an Oktòb 2000. Ebyen Philippe te sove, li tal nan peyi Dominiken, kay vwazen an. Ebyen Guy Philippe pral retounen an Ayiti ankò, se jiska 4 fevriye 2004. Sa se retou Guy Philippe. Tande byen sa map di nou wi, 144 moun ki la yo, pou moun kap pale de Guy Philippe yo, moun kap di Guy Philippe fè sesi, Guy Philippe fè sela. Guy Philippe kite Ayiti egzakteman an Oktòb 2000. Ah de e nan men Jacquine ye nap pran bon bèt si gen des ipokrizi nou mèt ret dèyè rido fè makak la a se pèp kap tande la a se moun kap tande la a se moun kap tande moun ki konn istwa dayiti an byen 155 moun chak moun raboure live lan tapote live lan ipokrit yo la a yo la a. Yo la, yo pa ka pa tande, paske petèt se nan bouch mwen y ap pran istwa pou yo pataje. M ap di nou byen, Guy Philippe se inik nèg ann Ayiti, Pinochet fè lwanj pou Guy Philippe, e Pinochet te batay pou te pwospere mache chilyèn nan. Vwala! Ebyen, Aprè akizasyon yo, Guy Philippe pral kite Ayiti an Oktòb 2000. On moun ki kite peyi Dayiti an Oktòb 2000. Batay pral kòmanse an Ayiti an 2001. An 2002. An 2003. Batay lan pral prèske fini egzatteman nan Fevriye 2004. Guy Philippe pa an Ayiti. Guy Philippe pral retounen an Ayiti pandan nèg yo fin pran prizon, pandan nèg yo fin sezi kay, pandan nèg yo fin kraze polis, pandan nèg yo fin kraze CIMO, pandan nèg yo fin kraze tout fòs ke yo te vin mete atravè Jean Bertrand Aristide. Guy Philippe pral antre 4 fevriye 2004. Si Guy Philippe sòti an Ayiti an oktòb 2000, li sove. Guy Philippe sove l kite peyi a an oktòb 2000. Kounyè lan la Guy Philippe pral tounen an Ayiti an fevriye 2004. Lè Guy Philippe retounen an Ayiti egzatteman an fevriye 2004. Nan dat retounen Guy Philippe an Ayiti an, ebyen Guy Philippe te rantre nan kontak avèk rebelyon yo kontre Jean Bertrand Aristide. A premyè nèg Guy Philippe al fè renyon li, li rele Louis Jodel Chamblin. Tande byen sa map di nou e istwa nap fè la pou moun ki pat konnenl, pou timoun 2000 yo, pou sak pa konnen istwa yo, pou timoun oubyen pou moun lèl kanpe nan yon telefòn li tande yo dil Guy Philippe te touye. Map diw byen ann reflechi byen, an Ayiti afè entènèt oubyen telefòn vin parèt an Ayiti an 2006. Pa rapò avèk Digicel. Te toujou gen entènèt wi. An palan de Teleco, Guy Philippe pat ka antre nan Teleco yo tap touye l. E se rezon sa k fè Guy Philippe pral sove l antre Sendomeng. Kounye a pou di m on nèg tankou Guy Philippe, li sove kite Ayiti an Oktòb 2000, ki kote l kraze prizon sa a? Guy Philippe son envizib. Lè Guy Philippe rive Sendomeng nan mawon, Guy Philippe chita Pliske l son nèg ki an rebelyon kontre Jean Bertrand Aristide, fòk li batay kounye lan la pou l ka retounen an Ayiti pou l al batay. Guy Philippe ap prepare l nan Sendomeng pou l al batay kont Jean Bertrand Aristide. Make dat sa o mwen byen, pou moun k ap tande live yo, moun k ap tande moun ki rayi moun k ap pale. Make dat sa yo byen. Le Nouvelliste bay li. Radio Caraïbes bay li. Vision 2000 bay li. Tout jounal an Ayiti yo gen sa ekri, Guy Philippe kite peyi Dayiti an Oktòb 2000, li pral retounen an Ayiti jiska 4 fevriye 2004. Le 5 fevriye, yo pral konn Guy Philippe antre an Ayiti. Men avan Guy Philippe te antre an Ayiti l te gon renyon l te fè an Repiblik Dominikèn. Se pou pwouve nou ke Ayisyen blofè depi lontan. Ayisyen blofè depi lontan. Pandan Guy Philippe ap batay kontre Jean Bertrand Aristide yo kouri dèyè l li pa ka kanpe nan batay lan, ebyen Guy Philippe pral retounen an Ayiti. 4 fevriye, Imajine w lè Guy Philippe retounen an Ayiti, Jean Bertrand Aristide prale 29 fevriye 2004. Sa vle di, imedyatman Guy Philippe retounen an Ayiti, nan dat retounen Guy Philippe an Ayiti an, li te kanpe an rebelyon kontre Jean Bertrand Aristide, nan 5 jou apre retou Guy Philippe lan, li pral kote ti mesye ki t ap goumen Gonayiv yo. Tande byen sa map di nou wi aprè 5 jou Guy Philippe pral retounen aprè 5 jou Guy Philippe pral fè fas poul rive poul al reprezante rebèl yo pase epa Guy Philippe ki tap goumen an Ayiti nèg ki tap goumen an Ayiti yo se te Louis Jodel Chamblin.

Blogè yo kap poste yo pral sou YouTube. Se sa fòm pale konsa, sa vle di yap rete. Ou menm ki anba live lan la, degaje w tapote pran nòt. M pral di w tout bagay yo nèt jan sa te pase. Bon, prefere m fè yon tounen dèyè pito pase m al twò lwen avè nou. Eske nou ta renmen m tounen dèyè nèt nan kòmansman batay lan? Eske nou ta renmen m tounen dèyè nèt nan kòmansman batay Guy a? nan kòmansman batay 2004 lan. E nou k pou di m wi bagay mwen m la wi mwen menm. Mwen m la e nou pou pa yo nan tèt mwen, yo nan kalbas tèt mwen. N ap kite yo ripòte live lan, gen lè m pa tande nou pyès non. M pa tande nou pyès non Gustave, m pa tande moun menm. Eske m dwe tounen dèyè nan istwa Guy a? Ebyen si m dwe tounen dèyè nan istwa Guy an m pral di w men moun ki te bon zanmi Guy yo, m ap montre w foto yo. Ok. Nou wè Guy nan mitan 2 moun lan. Guy nan mitan Ravix, Guy nan mitan Clothè. Ok. W ap gade moun nan la ki nan kwen, sa depan de jan w ap gade telefòn ou an sou bò goch lan, sa se Guy Philippe. Wap gade nan mitan an sa se Ravix Remisset. Wap gade nèg ki a chapo an ekzatteman sa se Clothè. Mezanmi Guy. Ebyen finalman, tande wi. Tande pou moun kap pale mal de Guy yo. Tande. Finalman, mesye sa yo nap gade an la, m kòmanse nan mitan batay lan pou. Ravix pat nan batay lan. Ebyen finalman kounye lan la Ravix pral fè aparisyon l se prèske nan premyè atak ki pral fèt Plato Santral. E Ravix se yon militè. Clotaire son militè. Ebyen finalman 3 nèg sa yo rankontre. Men kounye a la nap gade nèg ki pa dèyè Guy Philippe lan la, li se Etienne 16. E te misye ki te atake akademi lapolis. E te misye ki te kraze akademi an. E te misye ki ta pral pran Jean Bertrand Aristide an desanm. 2001 e te misye ki ta pral pran Jean-Bertrand Aristide se te gras avèk e mesye Dany Toussaint ki fè ke Jean-Bertrand Aristide pat pase menm jan ak Jovenel Palè Nasyonal e byen mesye sa yo se te zanmi 3 nèg sa yo se te Guy Philippe se te Clotaire. Ebyen te genyen egzakteman Ravix Remusèt. Men, Ravix Remusèt pa t twò pwoblèm pou Jean Bertrand Aristide. Pase Ravix Remusèt pa t twò pwoblèm paske Jean Bertrand Aristide pa t pè Ravix. Jean Bertrand Aristide te pè 3 nèg, Etienne Sèz, Klotè, epi Guy Philippe. 3 nèg sa yo. Nan yon peyi an Ayiti pou yon prezidan pè 3 nèg, e pa yon ti bagay piti li ye non. 3 jèn gason. klotè jèn ti gason, jèn bway, nèg ki ka goumen. Ebyen, lè w pran ankò mesye Etienne 16 s on jèn ti bway ankò, nèg ki ka goumen. Ebyen premyè nèg ki pral atake akademi lapolis an 2001, ebyen premyè nèg ki ta pral bay koudeta an desanm 2001, lè sa a Towo k rele w Imler Rebian l te nan koudeta a tou. Gon bann nèg nou wè an Ayiti la kap pran pòz bagay yo, yo te nan koudeta tou. Ebyen finalman, lè Klotè avèk Etyèn epi Gi Filip, nèg sa yo, yo se zanmi, Jan Bètran Aristid li egzije pou yo touye 3 nèg sa yo an Ayiti. Kote yo jwenn yo? Pou yo touye Klotè, pou yo touye Etyèn. Epi pou yo touye egzateman mesye Guy Philippe. Ebyen finalman egzekite pou y al egzekite nèg sa yo l pral difisil. Ebyen nèg yo pral kreye tout estrateji yo la, ebyen nèg yo pral fè tout sa k depann de yo, pa bliye m di nou Ravix poko nan goumen, e 3 nèg k ap goumen. Lè sa te gen anviwon 12 nèg nan baz lan. 12 nèg. E 12 nèg sa yo k te genyen an pat gen zam. Pat gen afè moun te voye zam bay moun, yo te peye Klotè, yo te peye Guy Philippe, yo te peye sesi, pat gen moun ki te peye pyès nèg. Si nou ta tande nan istwa gon moun ki di w yo te peye nèg nan konvèjans, oubyen yo te peye nèg asayan di yo mantò. Premyè moun ki pral evolye kontre Jean Bertrand Aristide se Guy Philippe e premyè moun ki te renmen Jean Bertrand Aristide nan pwomosyon l lan se Guy Philippe pandan l Meksik k al manifeste k ap rele viv Jean Bertrand Aristide k ap rele retou Jean Bertrand Aristide Guy Philippe. Guy Philippe òganize li, l peye biyè avyon li, li desann Washington l al manifeste epi l ap di viv retou Jean Bertrand Aristide. Epi vwala, an 99, Guy Philippe pral kont Jean Bertrand Aristide pou yon vagabon sal, poutèt Ronald Kadav. Ebyen, ki aksyon Ronald Kadav? Ronald Kadav pran 3 polisye devan Guy Philippe. Sa vle di nou wè bagay vagabondaj lan kòmanse an Ayiti sou e Aristide ki vin avè l. Devan kòmandan Guy Philippe pandan l polis, kòmandan polis, ebyen gen 3 polisye Ronald Kadav pran l fouye kawoutchou nan tèt toule 3. La a, gon bagay ki pral nève Guy Philippe. Guy Philippe rete, wè, m tounen dèyè pou n ka konn istwa a wi, bon ti bagay wi. Guy Philippe rete lèl gade l wè 3 polisye Ronald Kadav kòm pitit Jean Bertrand Aristide fouye kawotchou nan tèt 3 polisye an Ayiti. O Guy Philippe di en en bagay sa lap pran on movè etap gon movè gon gon on move jès. Ebyen kounyè lan la se chans tande wi se pye polisye yo k sove yo. Yo pat mouri. E pye polis yo k sove yo paske Ronald Kadav pat jwenn gaz. Pandan Ronald Kadav ap chache gaz awolan awolan pou l al vide sou tèt polisye yo, polisye yo jete yo. Bon pye polis yo k sove yo. Devan Guy Philippe. Guy Philippe rele premyè minis lan. ki se egzateman Rene Gasya Preval. Guy Philippe rele Rene Gasya Preval epi Guy di Rene Gasya Preval l ap arete Ronald Kadav. Gasya Preval Gasya Preval reponn Guy Philippe, li di gen moun ou pa ka arete. Guy Philippe rete l di m ap arete Ronald Kadav. Ebyen lè e. eleman arete l di non ou pap ka arete Ronald Cadáff ou pap ka sesi ebyen apati de la Guy Philippe pral tèlman toumante nan Pòtoprens lan yo pral transfere Guy Philippe Okap pandan yo transfere Guy Philippe Okap gon gon on eleksyon Lavalas pral fè nan Okap. Se te a lepòk sa yo, Jan Bètran Aristid pa t bay pou pyès moun. Azèk Lavalas, depite Lavalas, majistra Lavalas, tout moun nèt se Lavalas ki te bon nan eleksyon an. Men nan Okap, Jan Bètran Aristid te mande Guy Philippe pou l te kraze eleksyon an, Guy Philippe pa t vle. Ebyen men ki kote ke Guy Philippe pral kòmanse gen pwoblèm avèk Jean Bertrand Aristide. Yo transfere Guy Philippe, yo transfere Guy Philippe byen lwen, paske l pa ka ret nan Pòtoprens lan, yo di l s on nèg ki ka bay pouvwa Jean Bertrand Aristide lan pwoblèm. E gon lè Jean Bertrand Aristide kanpe li akize Guy Philippe, li di Guy Philippe ap goumen pou l bay koudeta. Guy Philippe te kanpe l antre nan radyo Marie Lucie Ti Bonòm, epi l te kanpe l te reponn jounalis la l te di, di Jean Bertrand Aristide pou mwen m poko ba l koudeta. Lè pou m ba l koudeta m ap pa kretyen vivan m ap di Jean Bertrand Aristide se mwen k ap batay kont li. Vwala, lè aksyon sa yo kòmanse pase, batay yo Kòman se fèt? Guy Philippe vin jete l. Guy Philippe mawon. Te gen yon bann nèg ki jete yo tou. Pandan nèg yo jete yo, lè Guy Philippe jete l, ebyen finalman nou pral wè Ravix. Ravix pral rankontre avèk Clotaire. Se egzatteman nan Bòkbanik, nan fontyè Hinche. Ebyen, se te youn nan mesye yo ki t ap sòti an Repiblik Dominikèn, ebyen li t ap sòti avèk machandiz, ebyen Ravix li menm li te toujou bò dlo an, lè Ravix rankontre nèg yo pa vle Ravix wè sa yo pote, ebyen finalman kisa nèg yo vin fè? Nèg yo Kolabore ansanm avèk Ravix epi Ravix tou swiv nèg yo, Ravix vin pral nan yon baz ki rele lame pènal. Kote Guy Philippe? Guy Philippe pa nan bagay sa yo non, Guy Philippe gentan mawon deja. M pa, pou m wè gen de moun ki pa gen lespri. Mwen menm, m eseye di popilasyon ayisyèn nan, èske l pa gen lespri? On nèg kite Ayiti an Oktòb 2000, li mawon Sendomeng. Ou di m konsa se nèg sa k boule prizon? Ou dim se nèg sak kraze prizon, sak pi bèl lan menm, Teleco! Pa gon moun ki te ka pale nan Teleco, Jean Bertrand Aristide gen kontwòl Teleco. Kote nèg sa te ka parèt poul ta resevwa on apèl Teleco pou yo ta dil se Jean Bertrand Aristide oubyen pou yo ta dil se Guy Philippe ki rele nèg sa pandanl an Repiblik Dominikèn? Ebyen finalman, gen de moun tou k kanpe k di w, Guy Philippe te fon batay pou blan. Guy Philippe pat batay pou blan. Guy Philippe batay, nèg yo pran batay la nan men Guy. Ebyen finalman lè Guy rive an Repiblik Dominikèn se vil li sove. Imajine nou, nou pa wè tout nèg k ap sove an Ayiti se Sendomeng y ale? E depi lontan bagay kouri al Sendomeng sa l te la. Se sendomeng pou yon nèg kouri al pran refij ou. Kèlkeswa politisyen lan, epòk Jean Bertrand Aristide lan, misye jete l. Lè Guy Philippe rive an Repiblik Dominikèn epi batay lan, premyè kote k kòmanse batay kontre Jean Bertrand Aristide se Pènal. Aprè sa pral gen Louis Jodel Chanblen. Aprè sa pral gen Fwon Rejistans. Aprè sa pral gen Ti Wil. Aprè sa pral genyen yon pakèt nèg. Pral gen Amie, pral gen Bitè Meteye. Pral gen yon bann nèg ki pral nan batay sa a. Nèg yo pral vin rejwenn. Men map di nou yon bagay byen. Lontan, lontan, avan 2004 lan te kòmanse, lè Guy Philippe te kite Ayiti an Oktòb e 12 nèg ki te kòmanse batay lan. E batay lan ta pral kòmanse e avèk 3 nèg. Jean Bertrand Aristide te mande pou l asasine 3 nèg sa yo an Ayiti. Se Guy Philippe, Clotaire, Etienne 16. 3 moun sa yo k kòmanse batay 2004 la. Apre sa, oligat la pral vin antre Nèg yo pral vin antre nan batay lan se paske yo wè byen yo menase. Paske yo wè asayan yo, nèg ansyen militè yo kòmanse gen moun dèyè yo epi ou wè gran nèg lan pran pòz lap sipòte yo. Men premyè batay ki te kòmanse an se te Guy Philippe, Etienne 16 epi Clotaire. 3 nèg sa yo ki te kòmanse batay yo. E batay nèg yo te kòmanse an se koz Jean Bertrand Aristide te lèse Ronald Cadavre fouye kawotchou nan tèt polisye yo e l pat vle arete l. Finalman kounyè lan la m pral tande on nèg ki di m konsa ke Guy Philippe li kraze brize, Guy Philippe te fè sesi, Guy Philippe te fè sela. Kounyè a m ap mande k moun sa. Petèt si moun nan pa t konn istwa yo ok. On nèg ki sòti an Ayiti Guy Philippe kite Ayiti an Oktòb 2000, li pral retounen an Ayiti ankò 4 Fevriye, aprè 5 jou ankò li pral chita Gonayiv, li pral mande Chanblen pou l ka reprezante lame rebèl lan pou l al kandida a la prezidans ladan l. Gen anpil moun kap di Guy Philippe te kondane nan dròg Guy Philippe te sesi. Bon mwen menm map poze tèt mwen yon kesyon eske moun sa yo se ipokrit yo ye oubyen se wè yo pa wè. Ann pran yon ebzanp Guy Philippe poze kandida pou prezidan pa gen moun ki akize l di ye pa vin chèche l Guy Philippe pa eli Ou wè ke batay 2004 lan, ki te fèt lan egzakteman, se te on batay ke, ki te nan avantaj nèg Lafrans yo. Finalman, Guy li menm, l ap batay pou retou lame Dayiti. Guy ap batay pou peyi a gen lame. Ebyen, finalman, Guy wè ki sa lò on peyi gen lame ladan li vo. Ebyen finalman nèg yo yale batay lan te nan avantaj lafrans paske Jean Bertrand Aristide tal anose lafrans pou lafrans bal dolal lan ebyen poul ka fete lendepandans li. Imajinew Jean Bertrand Aristide kraze lame dayiti. Pandanl kraze lame dayiti mezi se materyèl ayiti genyen yo li vann yo a la repiblik dominikèn. Nou te genyen bato degè. Mph. Nou te gen bato degè, si w pa t konnen mwen di w sa. Lamarin ayisyèn. Ayayay! Gadkot! M pa kache de di w, imedyatman kèlkeswa jan sa te ye, ta gen yon peyi ki ta an gè, w ap wè drapo Ayiti sèlman parèt nan avyon Ayiti an, w ap wè gè an silans. Jean Bertrand Aristide vini, malgre son nèg ki konn li, son nèg kal lekòl, son nèg yo di k fòme, epi kal kraze lame sa k pèmèt ke Ayiti nan nivo ensekirite sa jodi an. Ou te mèt tande ki tande ka, lè te gen lame Dayiti an, pat gon timoun ki ka leve pou pat al lekòl. Lè te gen lame dayiti an, pat gon paran ou pat leve ou te jwenn nèg ap pèdi tan yo nan domino ap jwe domino pou blòk, ap jwe domino pou chen, ap jwe domino ap jwe aza, ou pat jwenn sa menm ditou. E pou aza te jwe epòk te gen lame dayiti pou aza te jwe on kote fòk zòn sa te otorize par des otorite ayisyen. Kèlkezwa zòn k ap jwe aza a, fòk li otorize pa majistra zòn nan. Fòk azèk yo konn zòn sa a, pou timoun pa al vòlè 100 goud moun, pou timoun pa al vòlè 2 gouden moun. Yo pwoteje reyaksyon yo. Vwala, Jean Bertrand Aristide parèt, li kraze lame sa a, li antre 23 mil sòlda ann Ayiti. 23 mil sòlda ameriken pile tèritwa Desalin. E, pa bliye, Desalin gon slogan, li di l ale, Pa kite blan retounen ankò. Imedyatman ou wè moun sa yo retounen y ap difisil pou ba w libète an. Ebyen Jean Bertrand Aristide antre blan nan peyi an. 23 mil solda ameriken desann nan peyi Ayiti. Yo komanse bat militè yo. Yo bat fanm. Yo touye fanm. Yo bat fanm gwo vant. Yo asasine jèn gason. Yo manje jèn gason. Epi apre, sou Jean Bertrand Aristide, epi finalman lè blan yo antre ou konn sa yo fè? Yo bay yon kou tande wi yo bay yon anbago zam yo di ayiti an dezòd gen pil tripotay yo bay ayiti anbago yo bay yon anbago zam yo di ayiti pa gen dwa achte zam kanada ayiti pa gen dwa achte zam an izrayèl ayiti pa gen dwa achte zam nan pyès peyi dan lemond pou ayiti ta fon kòmand zam fòk Departement d'Etat ameriken ta dakò l. A la a, se paske je nou pat kale ki fè nou tonbe nan esklav sa. Imajine w, ou pa gen dwa achte zam pyès kote, ou pa gen lame lakay ou, polis ki lakay ou an, egzakteman polis lan k lakay nou an, li vin antre lakay nou, s on bagay ki rive rapid sou nou. Nou pat abitye ak lapolis. Nou te renmen minisyen nou, nou te abitye avèk lame nou, nou te gen lame nou, kounye a nèg yo al ba nou polis lan, ou wè ameriken an, ameriken an tèlman entelijan, ameriken pa vle di, e li, e li k kraze lame an ayiti an, ou konn sa ameriken fè? Li destabilize lame dayiti, lame a pa kraze! Kote m ap pale avè w la lame a pa kraze, W wè mezi se nèg ki nan lame la, nèg sa yo gen yon lajan pou leta ayisyen ba yo, paske pa gen yon papye, pa gen yon dekrè k di lame a kraze. Ekzakteman, al gad nan konstitisyon lan la, w ap wè, Ayiti rekonèt 2 fòs, fòs lame dayiti e lapolis. Wap wè fòs FADH e pnh. Pa gon kote, pa gon dekrè ki di ke lame Dayiti kraze. Lame Dayiti, non. E te ameriken an antre sou tèritwa Dayiti an? Ebyen finalman sa ameriken an fè? Tapote live lan mezanmi, nou pa tapote menm. Nou pa tapote ni nou pa, nou pa, nou pa, nou pa voye live lan lòt kote. Voye l kote pou moun yo ka konnen sa nap di an la. Paske gen anpil ladan yo ki pa konn istwa, yo kwè moun fou, oh Guy Philippe kraze, Guy Philippe sesi, Guy Philippe sela. E dèfwa yap fè live e pa moun yo genyen kap gade yo non. Gen anpil se 20 moun, 30 moun, 4 moun, 5 moun kap gade yo epi yap pale sa yo pa konnen. Plis ke yo rayi yon nèg. Ebyen finalman apre Jean Bertrand Aristide fin kraze lame Dayiti an, ou konn sa k pase? An 1994, an 1995, lapolis anvayi Ayiti. Ebyen te gen pi fò nèg ki pa t gen tan fòme, nèg yo pa t konn si e nan lapolis yo ye, ebyen te gen kèk nèg ki te gen fanmi li, Ebyen menm lè yo te militè, nèg yo fon bouyon vide yo pran anpil militè epi yo mete yo chèf polis, chèf polis, chèf polis. Nèg yo antrene pou militè ou pa ka lage yo nan lapolis. E sak pa bon an Ayiti. E la a wi blan kraze peyi a nan men w la. Imajine w blan parèt nan yon bagay bridsoukou sou ou. E kiyès kounyè lan la k pral ba w chèf polis lan? Kiyès ki te direktè polis lan e te ameriken k te bay li wi. Chèf lapolis nasyonal Dayiti, se te egzakteman Lèzetazini k te bay li. Ebyen finalman apre Jean Bertrand Aristide fin kraze lame Dayiti an la, kounye a se polis lan. Jean Bertrand Aristide antre 23 mil sòlda ameriken sou tèritwa pou ka ede l kreye fòs la. Edel kreye la polis li an. Kounye lan la neg yo prese yo kouwè moun fou an ayiti yo pran anpil militè yo mete yo chef polis lè w pran on neg tankou Guy Philippe Guy Philippe al antrene an ekwatè nan on fos espesyal les etats unis pandan Guy Philippe rive an ekwatè lap fome an ekwatè lè Guy Philippe pral desann an ayiti l gade l wè e nan e nan nan polis li tonbe eske Guy Philippe te antrene pou la polis. Li pat antrene pou lapolis. Se yon nèg ki antrene pou l defann yon peyi. Se yon nèg ki prepare pou lagè. Se yon nèg ki prepare pou l defann peyi l an ka de gè. Se yon nèg ki prepare ekzakteman la Repiblik Dominikèn k ap ranse avè nou an, se yon nèg ki prepare l pou l fout la Repiblik Dominikèn M 50. Pou l fout lage avyon sou, avyon pwograme sou Repiblik Dominikèn. Pou l fout antre acha daso an Repiblik Dominikèn. Men non. Ameriken tèlman konnen kote y ap vin avè nou la, apre yo fin kraze lame Dayiti yo ansanm avèk Jan Bètran Aristid, yo pwomèt Jan Bètran Aristid li pral wa Dayiti. Pliske Jan Bètran Aristid konnen l pral wa, epi l di Tonton Sam, epi l di blan an sa w vle fè w mèt fè l. Avouzòt mon jeneral. Epi sa k pi rèd lan, Jan Bètran Aristid al bay Clinton on pakèt tè an Ayiti. ki pral fè Clinton gon total de 12 mil kawo de tè an Ayiti la. Anhan. 12 mil kawo de tè Clinton pwosede an Ayiti. Imajine w, on etranje gen 12 mil kawo de tè nan on peyi, an Ayiti. E si w ap gade sipèfisi an Ayiti an, 198 moun tapote live lan ap bege nan menm e pa pwoblèm entènèt m gen bon entènèt nou pa tapote menm kote Gustave kote nèg pam yo avanse tapote live lan lap bege nan menm kounye lan la 200 moun ki la yo. Imajinew ou gen Bill Clinton, nou toujou nan Guy Philippe wi, batay Guy a. Ou bay 12 mil kawo de tè an Ayiti. Kounye a menm Bill Clinton sa, depi lè w fè l kado tè an Ayiti yo, Bill Clinton se mèt Ayiti. Mèt Ayiti. Ou te mèt tande Ayiti ap kraze kò yo ap bagay la ee. Demokrat la kap dirije Ayiti. Finalman wap wè se li menm kap ba w chèf lapolis, se li menm kap ba ou direktè lapolis, se li kap ba ou DDO, se li kap ba ou DDA. Pa gen on nèg ki ka rive komisè di gouvèneman san anbasad amerikèn pa konnen. Fòk anbasad amerikèn apwouve l. Tout sa yo se koz Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide koz peyi Ayiti tonbe nan esklavaj. Se vre, lame dAyiti te on pwoblèm, men olye de kraze lame an, se ranfòse l ki tap pi enpòtan. Paske anfas la Repiblik Dominikèn la, gade sak pase la. Gon yon ti eleman k moute nan yon machin la, gon yon dominiken k parèt li rale zam li l fiziye l. Pa gen yon moun ki di anyen non la. Men si peyi w te gen lame, gen yon pakèt bagay ke nèg yo t ap respekte fè nan peyi a. Paske yo konnen ke yo t ap mande Ayiti gè. Jodi an la, tout moun nan yon kesyon, yo pa menm konn kesyon istwa Guy Philippe lan non. M ap di nou yon bagay ki bèl. Guy Philippe antre ann Ayiti 4 fevriye 2004. La a, ou ka pwouve, pa gon moun ki ka pwouve, bon mwen m toujou di sa. M toujou di sa. E gen 221 moun k ap tande m la a nan live lan. E gen moun ki dèyè rido. Jacky toujou di sa. M toujou bezwen on moun vin ak dokiman pou pwouve kote ke yo kondane Guy Philippe pou dwòg. M pa janm fè live nan vi m ankò. Depi on moun ka moutre m sa sou rezo an, ou wè m gen 222 moun. Depi on moun moutre m kote yo kondane Guy Philippe pou dwòg nan mond sa n ap viv lan. M pa janm fè live nan vi m ankò. E m pa janm moute sou rezo ankò. E mwen menm map prouve w poukisa ke yo kondane Guy Philippe, son konplo. Imajine w, yo vin trouve ke Guy Philippe pral bay pwoblèm o nivo de parleman an. Guy Philippe gon w mòd tou, Guy Philippe renmen pale twòp, se sa fò Guy Philippe ap soufri a. E poutèt misye twò veridik tou menn, misye son nèg ki renmen verite. Guy Philippe pa yon blofè. Se sa k fè w wè Guy Philippe ap soufri konsa a. Si Guy Philippe te yon blofè lè konsa l te kouwè Moïse Jean Charles. Yo ofri Guy Philippe djòb nan cpt a l pa pran. Yo mande Guy Philippe pou l bay minis li pa bay. Guy Philippe di l pap nan cpt an. Nan seryozite Guy Philippe, li oblije ap soufri kounye lan la, li oblije se pèp l ap tann, li oblije se ak pèp li annafè. Imajine w, lè cpt an vini, ebyen tokrelo Moise Jean Charles lan, li te patisipe pou asasine Guy Philippe nan Pòtoprens. Ou wè Guy Philippe s on nèg ki gen verite lakay li. Yo pap janm di w sa nan live non. Yo pap janm di w Guy Philippe s on nèg verite. Ebyen, imajine w. Moïse Jean Charles yo vin jwenn Guy Philippe yo di a fòk peyi a ranje Claude Joseph li vin jwenn Guy Philippe imajine w Claude Joseph on bò l vin jwenn Guy Philippe Moïse Jean Charles on bò l vin jwenn Guy Philippe lè w pran Jeantel Jeantel vin jwenn Guy Philippe sa vle di Guy Philippe vin gen bsap la dèyè l sanpouzan. Ebyen finalman, 7 fevriye 2024, Guy Philippe pa gen sekirite, Guy Philippe pa gen moun avè l, Guy Philippe pral bay tèt li nan Pòtoprens. Guy Philippe kanpe, li di, si l gen peyi a nan men l, nan mwens ke 90 jou, l ap rezoud pwoblèm ensekirite a. Ebyen, lè Ariel vin wè se pwoblèm sa a Guy Philippe pral bay, ou konn sa Ariel fè? Ariel mete yon dekrè deyò epi l revoke tout bsap a tout zam nan men yo. Ou wè ki kote nèg Ayiti yo fè yon dezòd ankò? Ou revoke tout nèg ou pa pran zam nan men yo. Sa vle di ou voye nèg yo fè zenglendou nan peyi an? Epi ou di bsap la pa egziste ankò. Kounye a pifò nèg ki gen zam nan men yo sa ou voye yo fè yo nan zòn nan la a? Kenbe machin kounye a, fè detounman? Ebyen finalman lè Ariel fin fè sa, ebyen 7 fevriye 2024, la vèy fevriye Guy Philippe pral antre Pòtoprens nou tout nou wèl. Ebyen nèg yo chavire. Te gen manifestasyon nan Pòtoprens, manifestasyon chavire tout moun al jwenn Guy Philippe. Vwala Moïse Jean Charles konn ki konplo l genyen kont Guy Philippe. Nèg yo konnen se la yo pral asasine Guy Philippe. Ebyen finalman, Moïse Jean Charles pran pòz ap kouri al jwenn Guy Philippe. Guy Philippe fè yon fason l disparèt sou nèg yo. Nèg yo te ranje otèl pou Guy Philippe nan Pòtoprens. Guy Philippe pa dòmi nan otèl nèg yo. Nèg yo prepare machin pou Guy Philippe. Guy Philippe pa moute machin nèg yo. Se jis nan demen maten, ebyen Guy Philippe pralal monte machin ki genyen kèk grenn besap ladanl. Guy Philippe pa moute machin nèg yo te prepare pou li non. Guy Philippe pa al jwenn kòmsi nèg te fè sekirite, te met sekirite pou Guy Philippe non. Pandan Guy Philippe antre Pòtoprens lan la 7 fevriye pase an la Guy Philippe pa al bay nèg Guy Philippe li reziyen l Guy Philippe gentan wè konplo k fèt pou yo asasine l Guy Philippe pa bay